Bonjou, bonswa tout moun. Mwen se Osman Jerome, mwen se psikològ. M ap swete w byenveni a Mental Etude. Mental Etude se yon podkas ebdomadè k ap pale de tematik psikolojik, sante mantal ak devlopman pèsonèl moun. Objektif podkas sa a se rive fè ou atenn yon pi bon nivo epanuyisman pèsonèl e emosyonèl an menm tan. Kòm dabitid, jodi a ankò nou kontan pote pou ou yon nouvo epizòd Mantalitid, alò ki se epizòd nimewo 21 an. Epizòd jodi a gen pou tit, Pa konfonn depandans emosyonèl ak lanmou. Yon bèl sijè, pa vre? Alò, mwen enspire sijè jodi an toudabò pa rapò ak temwanyaj kèk zanmi, epi tou suit ak yon konsta mwen fè ki de pli zan pli pèsistan, kote anpil moun souvan nan konfizyon pou yo konnen Ki lè sa y ap viv la se lanmou l reyèlman, ou di mwens li se yon depandans emosyonèl. Paske pafwa, fontyè ki separe de fenomèn sikolojik sa yo madam mesye, li konn minim anpil. E se sa ki fè, souvan, an mank dentelijans emosyonèl, Anpil moun konn rive pran yonn pou lòt, yo konfonn yo. Anfèt, mete w nan yon pozisyon konfòtab paske ti bat bouch nou pral fè a, m panse ke gen de bagay nou pral di k ap sipè enteresan pou ou menm. Rapidman, men ki plan n ap pwopoze yo pou elabore tematik nou genyen pou jounen jodi an, yon apwòch jeneral sou konsèp depandans emosyonèl la, sitou nan ka relasyon santimantal yo, ki karakteristik oudiwens ki sentom ki manifeste nan yon depandans emosyonèl, ki orijin oubyen koz depandans emosyonèl la, Ki konsekans li kapab genyen sou lavi moun ki afekte a? E anfen, ki solisyon ki genyen nan ka yon moun ki ap soufri de yon depandans emosyonèl nan yon relasyon santimantal? Donk la nou pral pati pou yon bèl epizòd. Mantalitid. Mantalitid. Satisfaksyon lanmou ak afeksyon fè pati de nesesite bazik nou kòm moun. Lè nou jwenn yon moun nou renmen e ki renmen nou tou an retou, ebyen lyen sa nou konstwi a, Li vin kreye lakay nou yon sekirite afektif ki enpòtan pou byennèt nou ak epanouisman emosyonèl nou. Lanmou nan relasyon de moun ki renmen se yonn nan pi bèl melanj de santiman, emosyon ak pasyon ki te kapab egziste. Alò, si nivo matirite emosyonèl nou pèmèt nou sa, lanmou se yonn nan pi bèl bagay yon èt imen te kapab eksperimante sou tè sa a. Sepandan, si nou genyen yon defisi onivo de matirite emosyonèl nou, nou kapab nan yon relasyon santimantal ak yon moun, poutan nou mare nan yon depandans emosyonèl ki sanble ak lanmou. Paske, se yon yon liy ki tou piti ki separe yo. Donk, yon moman ou yon lòt, nou ka travèse limit sa a, san ke nou pa menm rann nou kont de sa. Alò, Ki sa depandans emosyonèl la ye menm nan ka sa a? Ebyen, nou ka defini depandans emosyonèl la kòm yon nesesite ekstrèm ke yon moun genyen pou li resevwa lanmou ak afeksyon nan men yon lòt moun ke l nan relasyon ak li. Nan relasyon koup nap pale la, byennèt moun ki soufri depandans emosyonèl la, li souvan depann de lòt moun ki nan relasyon avè l la. Pa konsekan, psikolojikman, depandans emosyonèl la vin fè moun sa ap devlope yon seri de konpòtman adiktif, pou patnè li a. Sa ki vin fè menmsi relasyon an pap mache, menmsi gen nesesite pou relasyon an ta kraze, ebyen li pap kapab paske li vin adikte ak moun sa. Se menm jan lè yon moun adikte ak dwòg, alkòl oubyen sigarèt. Rive yon moman, malgre tout efè negatif ou konnen konsomasyon sibstans sa yo genyen sou sante ou, Men li difisil pou kite move abitid sa. Ebyen se menm chema ki prezante nan ka yon relasyon kote genyen yon depandans emosyonèl ki devlope kay yonn nan moun yo. An nou wè kounye a kèk karakteristik ou di mwen sentom ki pèmèt nou idantifye si nou nan yon depandans emosyonèl oubyen si nou ta sou wout la. N ap wè 5 nan tout sentom ki kapab manifeste nan ka sa. Tou dabò, lè ou gen difikilte pou pwofite yon ti moman pou kont ou san prezans lòt moun nan. Donk, li vin yon obsesyon pou ou pou toujou an kontak ak moun sa, nenpòt lè, pa nenpòt mwayen, pou w santi ou byen. E imedyatman ou pa gen kontak oudimwens ou pa ak moun sa, ou santi nan ou menm se le vide, se kòmsi ke ou pa t egziste. Dezyèmman, lè ou pa janm gen kapasite menm yon fwa, Pou di lòt moun sa ke w nan relasyon avè l la non. Menm si sa l ap fè a oudiwens menm si sa l ap di an l bon oudiwens menm si aktivite l ap antreprann nan li pa bon pou ou li pa bon pou relasyon an, ou pa gen kapasite pou ke w kapab di moun sa a non. Donk, pou fè moun sa a plezi, tout sa l vle, tout sa l di se wi, amèn. Dikou, lè sa a, ou pèdi kote rasyonèl lakay ou kòm moun. Twazyèm sentom nan, oudimwens twazyèm karakteristik lan, lè ou renonse ak tout valè pèsonèl ou, tout sa ki reprezante pwòp idantite ou pou ka toujou fè kè lòt moun sa a kontan. Katriyèman, lè ke nan relasyon an gen vyolans fizik, vyolans psikolojik, pa gen respè, Men malgre sa, ou toujou rete paske ou panse ke bonè ou li depann de moun sa a. E anfen senkyèm karakteristik ou sentom nan apre a se, depi lide relasyon pou ta kraze relasyon an li moute nan tèt ou, enben imedyatman ou tonbe nan yon kriz de panik. Ou angwase. Paske ou pa wè vi ou san mond sa a. Pou ou menm, lemond, linivè, l ap toune otou de mond sa a. Donk sa yo se 5 pami tout sentom ou di mwens karakteristik nou kapab idantife si yon moun nan yon relasyon li nan yon depandans emosyonèl ou di mwens si moun sa a li ta sou wout pou ke l ta tonbe nan yon depandans emosyonèl. Mantalitid. Ki koz oubyen ki orijin depandans emosyonèl n ap pale jounen jodi a nan epizòd Mantalitid la? Anfèt, genyen plizyè apwòch ki fèt nan lide pou chèche jwenn ki koz ki dèyè yon depandans emosyonèl, sitou nan ka relasyon santimantal yo. Nan yon pèspektiv biyopsikolojik. Apwòch yo fè referans ak ki tip de relasyon nou te devlope nan fanmi nou lè nou te piti, lè nou t ap grandi. Paske, done yo pwouve ke nan ka anpil moun ki soufri depandans emosyonèl, souvan genyen yon istwa oubyen yon eksperyans kote moun nan grandi nan yon fanmi ki disfonksyonèl, kote timoun sa a li pa t vrèman konble ak lanmou ak afeksyon. Donk, mank afektif sa a souvan gen tandans gen enfliyans nan relasyon moun sa a pral genyen pi devan. Donk, se sa ki fè, ou menm ki paran k ap tande epizòd Mantalitude sa a, ou ka pa gen mwayen ekonomik pou ofri pitit ou tout byen materyèl li ka gen bezwen, men pa janm neglije ofri li lanmou ak afeksyon. Pou lè li grandi, pou se pa sa yo li pa t jwenn nan anfans li ki pral rann li oudiwens ki pral fè l vin depann emosyonèlman de yon patnè nan relasyon santimantal li kapab genyen. Alò, apati de apwòch sa a, Men de koz jeneralman ki kapab antrene yon moun nan yon depandans emosyonèl nan yon relasyon santimantal. Toudabò se yon fèb nivo estim de swa. Sa a se faktè ki pi kouran nou jwenn nan ka moun ki soufri depandans emosyonèl yo. Moun sa pa gen kapasite pou l apresye tèt li ak tout valè li merite. Li souvan genyen yon move imaj de pwòp tèt li, opwen ke pafwa li santi li enferyè parapò ak lòt moun. Ebyen se santiman denferyorite sa a ki pral pèmèt li konstwi yon pèsepsyon erone de relasyon santimantal li kapab genyen. E dezyèm koz la se la peur de la solitude. Moun ki emosyonèlman depandan yo pa janm vle konsevwa lavi yo poukont yo. Pou yo menm, lasolitid se yon bagay konplètman negatif. E se pou sa, fòk yo genyen yon moun nan vi yo kanmenm, penpòt move kalite relasyon an. Anfèt, pawòl ki di, Pito w rete poukont ou olye w mal akonpanye a, pa gen sans pou moun sa yo. Ebyen, se sa ki fè, anpil nan moun sa yo tou souvan konn gen tandans pase anpil relasyon santimantal nan vi yo. Paske nenpòt jan sa ye, yo sot nan relasyon sa a, fòk yo jwenn yon lòt moun nan vi yo pou konble vid sa a. Mentnan, ki konsekans depandans emosyonèl la kapab genyen sou moun k ap soufri de li an? N ap wè twa ladan yo. Premye a se enkapasite pou deside. Anpil fwa, moun k ap soufri depandans emosyonèl la pèdi kapasite pou l pran desizyon. Li kapab wè relasyon an pap mache, men li pa gen kapasite pou sòti tèt li nan sèk visye sa. E pafwa sa konn vin rann li plis angwase pandan panse negatif yo ap ranpli nan tèt li. Dezyèm konsekans, jistifye vyolans. A wi. Nenpòt tip de vyolans leta ya keseswa se vyolans fizik, seksyèl ou psikolojik, moun ki depandan toujou gen tandans ap chèche jistifye move zak patnè li a te kapab fè sou li nan lide pou lòt moun pa foure bouch nan koze li. E anfen, yon twazyèm konsekans se konfli familyal ak nan relasyon amikal yo. Anpil fwa, lè ka sa yo rive, moun ki pwòch moun k ap soufri depandans emosyonèl la konn ap eseye tante ramne li alarezon, ba l kèk konsèy. Malerezman, sa pa toujou fini byen. Okontrè! Se divizyon sa konn kreye. Donk sa ki pral kreye yon yon defisi nan relasyon sosyal yo ki ka menm afekte lòt aspè nan vi moun nan tankou lekòl, travay, etsetera. Mantalitid. Si pwoblèm nan egziste, nou wè kòman li manifeste. ki orijin li, ki konsekans li genyen sou moun ki afekte a, ebyen konna an nou wè kèk eleman solisyon ki egziste pou pwoblèm sa. Alò, jan mwen te di nan kòmansman epizòd la, depandans emosyonèl se yon fenomèn ki vrèman kouran nan sosyete nou an. Kabinè psikolojik yo resevwa anpil moun ki ale swiv terapi pou ede yo nan sans sa a. Terapi a ede moun yo nan konprann motif ki fè yo genyen konpòtman sa ki rann yo depandan emosyonèlman de patnè santimantal yo a. e ede yo travay nivo estim de swa yo e pèmèt yo gen yon lòt pèsepsyon de relasyon koup yo kapab genyen. Anfèt, men senk teknik pou ede nou jere zafè depandans emosyonèl nou kapab fè fas avèk li nan relasyon santimantal nou yo. Toudabò, pran konsyans. Se premye pa a ki fondamantal. Si pwoblèm nan egziste, w ap viv li, ou dwe gen kapasite pou rann ou kont de sa. Ebyen, se nivo de konsyans sa a ki pral pèmèt ou wè ou merite plis ke sa w ap viv la nan relasyon an. Donk, ou pral wè bagay yo sou yon lòt pèspektiv. ki pi rasyonèl. Dezyèm teknik lan, idantifye sa k koz depandans emosyonèl la. Nan yon depandans emosyonèl kote w ap soufri, ebyen li enpòtan pou w chèche idantifye koz soufrans lan, koz doulè psikolojik lan. Ebyen lè ou fin jwenn li, l ap pi fasil pou w pran yon pi bon desizyon. Twazyèm teknik lan se kontwole lespri ou. Alò, yon fwa ou fin idantifye sous doulè emosyonèl la, nan ka sa a, ki ta konpòtman moun ou avè l nan relasyon an, ebyen imedyatman, Ou dwe aprann a kontwole panse ou. Aprann a sispann mete fokis ou sou moun sa. Sou relasyon sa ki retire endepandans emosyonèl ou kòm moun. Katriyèm teknik lan. Pa pè rete pou kont ou. Etandone ke depandans emosyonèl la se yon adiksyon, soti ladan l p ap yon pwosesis ki fasil, men li pa enposib non plis. Paske, a yon moman ou yon lòt, kò nou, lespri nou k ap toujou egzije prezans moun sa a nan vi nou. Men, chak fwa sa vle fèt, toujou sonje rezon ki fè ou vle sòti nan depandans sa a. Ebyen, tout aspè negatif ki te pase yo ap ede ou avanse nan nouvo pwosesis sa a. menmsi sa ap mande pou w pase yon ti tan poukont ou pandan yon moman. E anfen, senkyèm teknik lan se pase alaksyon. Ebyen, si ou reyèlman pran konsyans de pwoblèm nan, ou rive ka kontwole lespri ou, ebyen, dènye etap la se pase alaksyon. Petèt w ap di, Men kòman? Aprann konnen ou ka viv byennèt emosyonèl ou, byennèt psikolojik ou, san prezans yon lòt moun. Sitou nan ka kote w ap pèdi endepandans emosyonèl ou si w al antre nan yon relasyon. Ok Donk sa yo se 5 teknik m panse ke nou kapab mete yo an pratik si nou ta rann nou kont nou vle tonbe nan yon depandans emosyonèl nan relasyon nou ye a ok ou di mwen si w ap viv li ladann si w ap viv li nan moman an m espere ke si w mete konsèy sa yo an pratik sa ap ede w paske tout relasyon santimantal, li mande yon ekilib. Donk, se ekilib sa a ki pral pèmèt ou pa depann emosyonèlman de patnè ke ou nan relasyon avèk li a. Sitasyon nou jodi a se Geneviève Krebs ki pote l pou nou. La peur de l'abandon est le moteur principal du trouble de la dépendance affective. M ap reprann pou nou, La peur de l'abandon est le moteur principal du trouble de la dépendance affective. Pè ou genyen pou mennaj ou, di mwens fyanse, mari, madanm, ta kite ou yon jou a, Enben, se li menm ki konsidere tankou motè ki fè machin depandans emosyonèl la li fonksyone. Vwala, venteyinyèm epizòd Mantalitude la rive nan bout li. Mèsi anpil paske ou t ap tande. Si ou konnen yon zanmi, yon fanmi, yon pwòch k ap soufri yon depandans emosyonèl nan yon relasyon santimantal, Pa neglije pataje epizòd Mantalitid sa ak li. Non pa m se Osman Jerome, a la pwochèn.